Li pa vle li akoz de madanm tout jounen non madanm madanm epi li menm lal pran granmoun nan lal bal tripotay sou yon fanm ki renmenn wi li menm li pa dakò m pral bal pawòl antouka m pap pèdi kòb sa m pral bal pawòl epi poum degaje m.

Trè byen gras a Dye ou menm. An ou bezwen? E m te yon ti jan fatige la wi men kòm ou bezwen ou pral jwenn nou kanmenm. Oke cheri pa gen pwoblèm.

Men nan kes ou tap pale. Banm kanpe pi byen poum ka pale ansanm avè w.
Moun renmen toujou renmen w. Sa vle di sa pa ka mete n nan pwoblèm deske w pa ka la sa pa ka mete nou nan pwoblèm ansanm. Lanmou an toujou la. Men wap fè tout mwayen posib nenpòt lè l ye a m kwè nou te ka nou te ka jis anvi pou w ta la. Dakò?

Kèt mesye fòm fè fòm fè bèna fòm fè bèna avèk faby kanmenm paske li di lap jerem m paka fè kou rate sa non m pap fè kou lèd sa non m pa bèna se bèna ki egare li menm li jwenn moun ki renmenn epi li menm lap fè radòt m pa nan radòt sa papa.
Bèna ki kote w prale

ok. Enben, tout moun te pase nan etap timoun nan. Ou te ladan l tou, ou te ladan l. Anben, ok, mwen pa timoun. Ou te sonje se nan etap sa a nou te ansanm? Mwen pa timoun tande, ok.
Mwen pa timoun. Enben, nan kote w prale?
Kote w prale? Gade lè manzè nan. M di w kote w prale.
Manzè avèk kèk kout pwen la e. M di w ki kote w prale. E sa m di w, mwen w moun rele w gen tan kou w ap vin pran pòz, vin pale cheri, w ap vini. Kote ou jwenn abitid sa ou menm? E ou t konnen kote m jwenn li? Ey apre jodi pa fèm sa ankò tande. Epi si nou paka viv ansanm ankò pou n divòse. Apre jodi wè pa janm fèm sa ankò. Ap vin kenbe kòl avèk mwen. Gad zen mesye.

Ou mèt te gen lòt fi sa poko anyen pou li wè li men ou menm e jiske ou ta dwe tankou pa egzanp man vant ou kwè se sansib pou vant ou li ta sipoze on jou li fè yon manje mèt si ou pat marye avèl konn rive ou salyel byen pwòp epi lè fini li pral ofri ou manje. Ou kapab di cheri, m pa vle manje cheri. Pou wè èske l pral pran yon reyaksyon. Wè fanm sa pran manje a yi dou a ki melo. Fanm nan pa renmen w vre. Egzat, pou wè èske l pral pase men nan tèt ou, cheri, papi, kisa nou te gen w pa manje a, poukisa? Si w wè l pa fè sa, li pap pran bagay li pa renmen, vant ou l pa renmen w tou. Si yon moun pa renmen vant ou l pa renmen.

Hola Jimmy. Hola. Sa gen la menm? Papa Paul a m sot wè sot pranm la mwen telefòn li sone m pa konn ki moun ki rele poutet m dil ki moun ki rele li pap soti a li pranm la li vòltije m sou kanape a l manke kase tèt mwen nan mi an.
Papa mwen anmweyy.
Depi se nan pale anpil la se m avèk li manmi ki fè l fè sa. M pa nan pale avèk mesye a non, petèt telefòn mesye a sone m di mesye a ki moun ki rele w la. Epi li di m oh kisa m bezwen sesi se mòd se lòt bò l ap monte sou mwen. M di l li p ap sòti e mari m li ye m ka di l sa. Li pran li di oh sesi se lòt men m p ap bay manti a vrè di m te pran l nan kòlèt wi paske m di l p ap sòti. Li pran m nan l pouse m tèt mwen manke kase nan mi an la wi. Men manmanw konnen fi pa met men nan kòlèt gason non. Men poukisa l pa vle banm mwen m pa di m pral pran telefòn ou m pral fèl bon poukisa li pat jis montre m e apèl la ki moun ki te rele l eske sa gon pwoblèm nan sa kisa w ye pou mwen poukisa wap fè m sekrè. Manmi li ka pa vle montrew paske nou te nan diskisyon depi dat sa ou pa janm pale avè papam ou pa fè manje pou li Sa ka koz li pa baw gade ki moun ki relel la. Bon imajine w poum pa manje poum al domi konsa demen poum leve al travay jan map fè leve manje dirèk ou mesye nou pa tande depi yo di moun pa manje ou tou. Ebyen mwen menm ta swete lè papam ap pale pou tande papam paske depi ou tande l gentan nan rive fwape atè la talè la fwaye a pral kraze paske m pa ta renmen sa fèt e mwen menm ki pi gran paske m pa ta renmen al viv avèk nou youn pou lòt lan pa la lè papam ap pale m ta swete w tande l

Bon gad de ti gason sa kote li met pantalonl la. Men nèg sa yo anraje mesye. Gen de vye konsèy yon nèg genyen mesye. Menm nan raje poul pa dil non paske si yon moun pa raje al atande pètèt lal fèl. Epi ou kwè ou nan yon tou wi ou ta antre pou tal di koze sa. Manje pou nèg yo al di mwen poum fè kòmsi m pap manje. Sa nèg sa yo ap banm la. Mesye chak kote nou met kò nou tande.

Se lontan lontan ou mete pantalon ou sa je ou mete lala gade makout ap komanse kale ou. Humm nan e gras bondye m pat nan tan lontan e ou wap konn ki valè maton makout ba ou. Mwen menm sa m konn sa m konn m pa konn gen pwoblèm avèk moun non. Anben non ou wè m pap pase konsa kite m konsa tande. Ou te ka pitit homme.
Humm bon pantalon kote ou mete la li pa bon.

Men non men ba yon moun nimewo l pa vle di se pou renmen yo ka bon. Mwen menm ki renmen w e sak fè m. Non bon jis m pa fin konprann sa w di a tankou lè w pale de renmen de kisa w vle pale. Mwen renmen w renmen w pou m ta ansanm avè w.
Humm sa w di a yon ti jan konplike wi jis gen bagay m pa ka fè. M jis renmen w ou pa ka wè sa.
Non m panse se te renmen kòm zanmi men jan w pale a. Renmen kòm zanmi?
Ou wè m sanble moun ki renmen kòm zanmi? Humm madanm mwen pa jwe non. Sa m fè pou ou atout madanm ou an? M pa renmen madanm ou se ou menm mwen renmen. E bon si w dakò tout bon vre, si w renmen m tout bon vre. Ou ka ese bon mwen ti prel. Wi m ba e nou men non cheri. Los que acaban de ver este video dale like, suscríbete y comparte. Sa nap di konsa? Moun ki gade video plis se kreyòl yo pale. Banm di pou nou. Ou menm ki sot gade video sa, ou renmenl pa bliye abone avèk chanèl lan epi kòmante, like, pataje.